Salut, bienvenue sou chanèl Djenika Chòl lan, nou konnen chanèl sa depi nou branche sou li nap jwenn anpil zen e anpil aktyalite sou sa kap pase de atis yo. Pa bliye abòne avèk chanèl sa, kòmante epi pataje chanèl la. Pataje paske sou chanèl sa nap jwenn anpil plezi, se chanèl ki pi cho nan moman an, se chanèl ki bay plis plezi nan moman an. Donk fè sa, abòne epi sonje peze ti klòch lan, ti klòch lan ki make tout.

Ou konn janm fèl ou te pase nan chwa, ex ou te pase nan chwa, moun ki nan menm antouraj ou te pase nan chwa, so, um, mwen, m te nan live la tout moun ap pede pale don zen ou pran mari ma pou mwen kon se se la. M pa relo pou vin banm detay sou sa, non m relo pou fèm konnen eske, um, e, e, map ka, non, e pa map ka, non, eske, Demen si Dye vle wap ka patisipe nan show 5 prod lan. Silvouplè. E sèl sa m bezwen konnen.
Gen de kesyon pa poze Westerlie. Bon 5 prod se DG m, se manager m, se pdg Widiana Bourdeau. Kòman m ta fè pa ta la? So sa vle di èske wap nan show a demen si Dye vle?
Wi! Ok.
Ben ok so tout moun ki bezwen repons a tout kesyon sa yo. M ba nou randevou sou chanèl YouTube mwen sou ap sute demen maten. Al abone, al abone, al abone. So tout sa nou bezwen konnen, nou bral konnen nan show Westerlie an.
Ou di tout sa ou bezwen konnen, ou bral konnen nan show Westerlie an. Pi dalè, pi galè m poze ou kesyon. M atande, e, e, e, e, e, ou pa ka reponn. Zenyèz, m konnen ou, m konnen ou renmen fè moun pale. Fòm fò pale, so pa pale, so pa vin nan show a. So a m fè la fay pou ou. Mayen tankou bèj.
Papi G nèg neyan, mwen lan ba live la wi. Yes.
Papi G nèg neyan. Nèg chaje.
An tou ka, demen bon. si Dieu veut.
M pa ka rete twòp paske m pral fon cho la nan m gen randevou 5 è. Voye je w pou wè a konbyen moun ou ye. On Widiana pa on jwèt.
Bon, pou ki sa, pou ki sa tout jòlè sa?
Banm zoti banm di nou timoun mezanmi pa neglije ala al falo DG a al falo li DG sou anba live lan kite kite tag ou an pou moun yo al falo DG fon kòmantè ou konya pou moun yo ka al falo ok map epengle
so DG fon kòmantè epi kesyon yo nan sou a
klalo

Pase yo se E pa kono cho a m ye la non. Manzè, ou dwòl. A yo se yi sou Instagram.
Di moun yo al abone. Bon wè cho sa wè seli. Fò moun yo ta fò rive a 30 ka pou lagel paske cho sa ap trò cho. Non, m pa m pa fè sa. E pou fanatik Ou pa fè sa? Meta, banm di ou.
Meta, meta 100 moun. M ap lagel paske lèm te, lèm te 1000 moun, lèm te 500 moun yo te toujou la avèm.

Paske non, depi mwen nan tenten wap vin pase fanatik yo, m pa bezwen lage l. Sa nou wè fanatik yo, sa n panse? Ou wè sa k gen pou l pale an, l ap pale l nan fen show a. Wè m tou di w sa. Sa vle di kesyon yo kou nou bezwen poze yo, w ap tann ou rive nan fen show a pou w poze yo. Enben, enben fè show a mwen Widiana. Fè show a. Ah non, eh eh, non, non. Non, la, la, wap, wap egzajere bagay yo, Western. Pa egzajere, wap ka di Pencho a. Ti fanatik yo ap tann ou. Bon, mwen menm, men pou ki sa? Ou, ou kontakte m, ou bezwen prezante le, le, le, le, le remon. Pa vre? Ou di m fòk reyalizatè a pa fè nan chwa. Mwen menm, e pou sa m tap evite reyalizatè a. Talè a m live, m live, m bon inè tan depi m live. Tale am live. Tale am live. Se pou mwen moun yo ap pale Widiana se si Widiana se la. M di oh fòm kon di sa. Pase m an reta. M pa fè tout vim sou Instagram. Ou konpwen? Sou e pase m pase sou Instagram. Sou m bezwen pou mwen sa ke m relo devan fanatik yo. Si tout pa ou wap pase nan sou a demen pou yo pa panse son bagay ki planifye pou yo pa mete m nan boul yo. E sou konpwen? So. Yes.
Si sou a fèt fòk m make sure ke fanatik yo ap jwenn yon repons.
Yap jwenn repons yo bezwen an pitit. Ebe pou ki sa m te oblije di w m ap pase nan cho a.
Anben antouka m santi w pare gèlè. Gèlè pito m te mete w sou flyer Fight Code lan.
Men cho a e te cho Fight Code li te ye. Prat cho m. Ya ou pase nan chwa deja, m pa tap envite ou anko. Le fè ke kom si kom se ou menm ki te fè m envite l, so m panse ke si li pa problem tou, kom se pwojè ou tou, pa problem pou vin prezante pwojè a. Yon atis ka toujou pase nan yon show 2 fwa, wi.
Mezanmi, gadon le remò ki pral bay remò. Hello Westerlie, m pa ka tann demen non pou m shoot. Tèt chaje.
So, m ap fè tout moun konnen ke se Lori, Lori, Lori ki makye m, ki pen m. So, merci a Lori Bel. Ki konn nan ou sou Instagram? What's your name on Instagram? Pal anglè, oui, se pa Mwen anglè. konbi, mwen konbi, bay Pal vlog anglè. anglè. Hello Blolifa, jespè fò live. Mwen Blolifa anba live la wi. Mwen ka epengle l pou moun yo ka follow ou. So, mèsi a tout moun ki t anba live la, nou te di m rele Widiana m rele l. So, se pou nou m ap fè show an. M renmen nou ti moun, m renmen nou.
M espere ke nou ap tann show a kou y al abone kounye a la menm. Mèsi a tout moun, mèsi a 100.

Ah wè se li ou paka ap okipe sak negatif yo valè moun ki renmen nou anba live la la esak fèm di w kitem la m chaje moun ki renmen m anba live la la epa vre mes amours hihihi Toma ale nou te di m rele Ritana m rele l pou nou.

M paka fè sa, ou paka fè sa, m fè l deja. Mezanmi al follow DG a please. Ti DG a anba live lan. Al abone ansanm avèk YouTube li an tou. DG sou anba live lan please. DG sou anba live lan please. Kite tag ou an pou moun yo. M poko wè kòmantè w lan pase DG. Mete yon kòmantè pou Esterlie tag li pou moun yo al abone avèw DG. Wi pou moun yo al abone pou yo ka wè kès. Gen moun ki di ke m envite l li pa koni. Mwen m envite l etanke reyalizatè ak aktè. Ok. Men pa bliye lap travay avèk yon moun ki koni mezanmi. Se li menm ki pral reyalize pwojè m yo. Se li k pral reyalize pwojè m yo. Se sa ke m dakò e envite l. Paske m di sa, m pa envite moun ki pa atis sou plato. Lè m di atis, m pa envite moun ki pa. Men son aktè li ye. Son aktè li ye. Pwodwi l yo jis pat rive twò lwen. Son aktè li ye. Mwen pa konn bagay pou m envite l sou plato an. Pa ka kòm sa ap envite yon moun ki pap fè anyen ditou sou plato an. Fòk moun nan omwen konn chante, ou konn danse, ou konn fè slam, ou konn ou konn pwodwi, Oui, oui, ou ka oui, konprann aktè, sa ou w ka di, m bay dakò. kèlkonk. E pa bliye vandredi pral gen zen, pral gen zen, pral gen zen. Widiana, m pa dakò non, wap fè moun yo panse son cho zen map fè a.

Ou konnen m paka bat ou ma belle, m renmen w anpil, pa fè sa. Merci pou love la. Yes mwah. So merci tout moun, jan m di nou sa, e m ba nou randevou Vandredi soir 7 heures PM. Showdown nan ap soti, showdown nan sipoze soti nan weekend nan tou, timoun m telman gen show pou m choute anvan mwen tounen Ayiti, son bagay grav.

Moun ey mpap mpap ka tonbe sou paj Jocelie Chomie gen kèk kòmantè mpap ka reponn. Mpanse ke trè bito mpral kreye paj pèsonèl mwen pou Kare. So Rizana yon dènye mo pou tout fanatik ou yo, male lè a rive. Ok mes amours nou ka nou ka wè sa k ekri nan sa I love you mwen renmen nou anpil mwen renmen nou anpil mwen pap janm sispann renmen nou. Ni sa kap joure m yo, ni sa k renmen m yo. Bon timoun, si Blonde avèk Wid poko mouri, e pa Widiana kap mouri, m fenk ap vini, m piti toujou, e m pap kriye pou nou ankò. Hehe, m gen konseye, m gen konseye, m pa ka kriye pou nou ankò. Mezanmi, tann show a,

Fò w di sa, paske w toujou sipòte m, ou toujou kanpe avè m, m pa ta ka pa dakò envite pwodiktè w, pwodiktè nouvo pwojè w la nan. M pa ta ka pa dakò.
Bon, m konprann sa w di an Westerlie, men, kanmenm,

M vin pa gen oken pwoblèm avèk oken medya kap lage zin sou widiana m renmen nou mwah m renmen nou anpil men sèlman m konnen e travay nap travay m renmen nou anpil anpil anpil anpil heheheh medya yo one love.
Enben ok so tout moun kap di se buzz se pa pa konnen so se demen si Dieu veut show ap choute.

pou kòmanse travay sou li, pou te pòp pou vin pale de sa, sou te envite l pou te kapab de pwojè. Sou kòm konya la, bon bay, mwen se ki pa.